on drapo senpati, on drapo konpreyansyon pou n di moun nan nou konprann travay w ap fè a, nou avèk ou, nou la pou n ankadre w. Samdi 18 me 2002, te genyen on drapo te monte. Pou yon moun ki etyan nan mond kiltirèl ayisyen an, mond atistik la, ebyen moun sa a se yon moun ki bay tout li menm san mezire. Lè m di w sa, se yon moun ki lage kò l, lese l ale nèt epi di lavi a trennen m, trennen m, depi se sa w vle m fè a, m ap fè li san reflechi paske m santi se la ki misyon m, se sa w vle m fè.

Etandone n ap pale don pawòl natif natal, n ap pale de twoup de dans Louinès Louinens, n ap pale de twoup fòlklorik, n ap pale de mizik fòlklorik, ebyen, kounya la, se pou nou mete bagay lakay nou, bagay natif natal nou avèk ram ou t ap tande Makaya. Ebyen mwen menm map ba nou pou moun ki pat la yo la ebyen map ba nou ide de kisa ki te pase samdi 18 me a men map sitou eseye kominike a nou menm ki pat la espri selebrasyon an paske sa mwen wè se li menm ki kapital espri a yon espri damou yon espri de gratitid. Kote pou di merci pou moun sa ke Bondye vo met on espri nan li menm ko ap mouri li prale nou konnen sa men kanta pou espri a ke moun nan te genyen an e travay ke moun nan reyalize pandan li te nan kò a ebyen sa son bagay etènèl se sa fè pou moun atenn limòtalite se atravè travay ke w fè. Dekwa pou lè Li pa ta la ankò paske m kwè ke yon moun tankou Mesye Louinis son moun ki konnen trè byen ke lamò fè pati de lavi, lavi fè pati de lamò. Se moun de fenomèn ki bay le bra. Sa vle di ke l konnen pandan l ap viv la tout sa l ap kreye se de bagay yon lòt gwoup pral erite de yo aprè. Ebyen m ap ba nou yon ti ide de sa Doktè Kanfò ekri apwopo de Mesye Louinès Louinis. Alò fò m di nou byen. M ap ba nou bagay la byen byen byen. Ou konnen lè m ap pale avè nou fò m ba nou tout pawòl yo. Ebyen gen yon livrè souvni. E livrè souvni an sa a se madam Lucrèce Louidon Louinis ki konsevwa livrè a. Se pou nou wè liv la. Bèl bagay, bèl bèl bèl bèl bagay. Ebyen, nan livrè a, lò fò m ba nou tit livrè a tou. Livrè an rele, A Celebration of Life Through Dance.

Pou nou apresye yo. Epi se konke yon lè konsa yon ti reyon de solèy pase epi nou wè yon ti yon ti bagay briye, yon ti bagay klere, epi nou di sa k pase la a? Epi nou di, oo, oo, apa, oo, gade li, se dyaman an wi ki banm yon reflè la, oo, gade, gade, gade. Epoutan tout lè sa a, dyaman an te la. Ou pa bezwen tann solèy la pou w konnen dyaman an la. Ann derape avèk Doktè Kanfò kounye a k ap pale nou de Mesye Louinès Louinès.

de sa konpetans e de son espri de disiplin hum hum hum tout pawòl sa yo nap tande a se pou yon mesye Louinès Louinis yon mesye ke nou te pran tan e lèm di nou an se tout yon ekip men surtou surtou madanm li

Majorite moun, depi yo tande non sa, yo tande Louinès, Gwinis, eben yo konnen sa w panse yo konnen. Yo konnen dans. Se dans. Se yon moun ki konsakre tout li menm, tout vi l a la dans, paske li kòmanse nan dans depi li te adolesan. Li la tout vi li se dans. Tout sa l ap fè se atravè la dans ke li fè l. Ki fè nou te pran tan pou n te bay yon omaj a mesye sa.